Medam, Mesye, nan kad fèt Papa Nasyon an Jean Jacques Dessalines ki se 20 septanm 2025 lan pou te kapab komemore li, enben fanmi Ginen, kid avèk anpil lòt patenè, enben moun sa yo te gen yon mesaj fò ke yo te voye nan kòmye. e kote ke nou pral envite nou swiv avèk anpil atansyon gwo mesaj sa a ke yo voye nan gwo okazyon sa a. M envite nou swiv avèk anpil atansyon pandan n ap abòne, like, kòmante epi pataje videyo a.
Map salye la près ekrit, pale, televize. E jodia se pi gran jwa nan vi nou pou ke nou rasanble nan Kòmye, Grand Rivière du Nord pou nou pale de pèsòn dot ke Jean Jacques Dessalines, Issa, Jacques Premier. Nan moman sa a. Nou ouvri tout kè nou pou nou di le mond antye pa gen jou ki pi enpòtan pou nou ke 20 septanm avèk premye janvye. De fèt sa yo se yo k fèt ayisyen. Se yo ki eksprime kisa ke nou ye antanke pèp. Nou te leve yon jou, nou te di, nou p ap rete nan esklavaj, travay de sizè di maten a sizè di swa, n ap lib. E nou te anseye lemond antye ki sa k rele dwa de lòm. Jodi a, nou monte nan kòmye, yon wout ki lwen, men nou te di, tout moun ki patriyòt fòk yo la. Sa k pran avyon, sa k pran elikoptè, yo vini la. Moun yo kontan, timoun, tout moun se lajwa. Paske pa gon re, pa gon lòt bagay ankò nou ta renmen nan moman sa ke selebre e peye respè avèk Jean-Jacques Dessalines. Mèsi. Jou sa vle di tout bagay pou nou. Alò ou pale de Issa, se ki sa Issa a ye? Listwa di nou Issa se premye non yo te bay, Ton Toya te bay ti bebe a lè l te fèk fèt. Ki ta pral vin Jacques Duclos, Jean-Jacques Dessalines, e kounye a ki vin Jacques premye.
Kòman nou wè prezans leta pou fèt sa ki se 20 septanm ki ap onore fèt nesans papa nasyon an? Kòman nou wè prezans leta o nivo seksyon an, o nivo nou menm ki se responsab nan seksyon an?
Nòmalman leta pa egziste. Nou pa ka ap, nou nan yon moman kounye a kote ke mesye yo fin fè plis ke 100 tan depi yo ap woule nou nan farin. Nou pran tranbleman de tè, yo pa di anyen, ki yon tranbleman de tè envante. Nou pran lanmò, tout moun nan kouri, plis de 2 milyon moun deplase, yon lòt 5 milyon kole nan peyi etranje, yo bezwen vin nan peyi yo pa ka vini. Li lè, li lè li tan pou nou retire mo sa nan vokabilè pèp ayisyen an, nou pa gen leta. Se moman pou n manche ponyèt nou, di n ap fè sa zansèt nou yo te fè. Zansèt nou yo pa t konn fè konferans de près, yo pa t konn fè manifestasyon, yo pa t konn fè mach. Yo te leve yon jou, yo te pran manchèt yo, yo di bouch yo fann, fò yo manje, e yo te fè lemond respekte pèp sa. E jiskaprezan. Pa gon pèp sou latè ke lemond pè kankou pèp ayisyen. Ou toujou gen nan ou. Se sèlman lyon an ap dòmi li poko rekonèt. Le jou ou rekonèt, mwen pwomèt ou, leta sa w ap rele leta a, l ap gen tan al kache menm, li p ap menm gen chans fè fas avè w. Se sèlman jou a k rete pou vini. E m konnen jou sa ap vini kote tout ayisyen, kèlkeswa yo ye, keseswa kote yo ye, y ap kanpe pou yo di, bouch mwen fann, m ap manje, mwen se moun, mwen dwe viv, e m ap fè kèlkeswa moun ki dwe m nan peye. Alò pou n reyalize plizyè aktivite jodi a nan seksyon pam li, se kote n jwenn fon, egzanp.
Mwen renmen kesyon sa a, li fè m sonje zanmi m yo. Mercier, de, O, ak Sain, pa dòmi, kolabo, staf kolabo, mwen remèsye Kazèk, Stenio, mwen remèsye Kazèk, Claude, Moun sa yo, yo bay tout yo menm. Wout sa, yè swa li te 9 è nou tap pran wout lan pou n desann, se vrèman ti monnen chak moun. Menm jan n te fè nan kanal la, se konsa revolisyon ayisyèn nan ap fèt. Nou pa ka konte sou moun. Se sèlman nan pòch nou pou kòb sa a soti. Nan ponyèt nou pou l soti. Rezistans li ye. An nou fè sa nou tout konnen nou dwe fè a. Nou remake wout lan li pa twò, parèt enpratikab, li pa reponn avèk zòn touristik yo, èske se sa ki pèmèt ke gen manke gen prezans touris nan zòn nan, oubyen èske se prezans e wout la k pa bon ki pèmèt ke inyorans total prèske ni pwoteksyon sivil, ni sosyete sivil la, ni leta prèske pa ankadre zòn kote nesans anperè a fèt lan? Nou panse li entansyonèl, nou panse ke leta. fè yon chwa. Senpleman li pa gen le kouraj pou l fè chwa a klè devan pèp ayisyen an. Sivil sèvant Ayiti yo, lè minis, yo pa nan standard, yo pa nan mezi pou yo konprann sakrifis Anperè a. E yo pwouve l atravè konpòteman yo. An Ayiti. Nou toujou konprann ke se sa yon moun di ki enpòtan, tandike se le konpòteman ki enpòtan, se kòman moun nan anbrase sakrifis Anperè lan ki enpòtan. Jounen jodi an, nou menm, nou pa t konte sou Leta, nou pa t espere Leta t ap fè mye, paske yo pa t fè lè Ayisyen te pran nan chikungunya, lè nou te pran tranbleman de tè, lè nou te pran Dlo bote, siklòn, tout sa k konn fèt nan peyi a. Ensekirite, pa gen wout pou n pase. 2025, se sèl nou menm ki pa gen prezidan. Nou gen 8 konseye prezidansyèl ki touche menm jan avèk yon prezidan Ozetazini, menm kantite kòb. 9 konseye, mèsi, 9 konseye prezidansyèl. Sa vle di ke lè a rive, pèp ayisyen. Se sa pou nou fè a, nou tout konnen. Pa gen leta ou paka konte sou li si w rete konte sou li jodi a pou dlo potab nou tout ap mouri a tifoyid ou paka konte sou li pou anyen anyen se dyaspora moun ki voye valiz moun ki voye kòb se yo menm sèlman ki kanpe pou fèt sa byen si wout lan jwe yon gran wòl men gen moun ki vini nan avyon gen moun ki vini nan bis yo pran wout lan kanmenm donk nou ta swete ke. Se dènye ane nap gen pwoblèm wout sa paske gen traktè tout sa Jovenel tache yo yap dòmi nan raje lapui ap tonbe sou yo pa gen yon sans de responsablite antre leta ki pou kanpe ki pou di kote Jean Jacques Dessalines te fèt wout sa li enperativ poul fèt yo pa genyen potansyèl sa.
Yon lòt fwa ankò map salye tout moun ki prezan nan fèt papa nanchon an spesyalman madam Valerie, Kazè Claude ki resevwa nou e tout fanmi mwen yo ki prezan la, zanmi, kamarad ki prezan la jodi 20 septanm 2025 lan ki fè anperè. Jean Jacques Dessalines si t ap viv, e l toujou ap viv, 267 lane degzistans. Desalin pa mouri, li toujou an vi. A chak fwa kesyònman sa yo ki pi pòv yo nan pwoblèm, Desalin an kesyon. A chak fwa li gen pwoblèm lasante, ledikasyon, lensekirite, Desalin toujou an vi. E dapre konstitisyon 9 nan atik konstitisyon 2005 lan, li te di ke men kòman pou sekirite a ye. Tout fanm ak gason ki nan peyi a dwe pou militè. Ou dwe pou asire sekirite peyi a, patri a. E se sa fè ke jounen jodi la, nou nan yon peyi kote ke ki gen 9, 9 prezidan, 9 mèt dam, 9 kòken k ap viv ansanm pou toupizi pèp ayisyen nan mizè, nan tribilasyon ke li menm menm y ap pase. Jounen jodi la, mwen dwa di nou sensèman, laprès pale, ekrit, Televize tout ansanm, rezo sosyo, pwoblèm peyi an li pa bezwen al rezoud ni nan loni, ni nan OEA, ni nan caricom. Atik 9 nan ideyal Desalinyen an li menm li klè. Li klè se pwòp nou menm sitwayen angaje ki sou tè a, k ap viv de tout sitiyasyon ensekirite an se nou menm pou ki rezoud li se pa restavèk blan yo se pa anbasad yo se pa politisyen yo ki pral rezoud yo paske nou tout wè ke yo tout nan CPT yo tout nan KPT y ap koupe tèt pèp la de moso pou ke pou l pa viv nan sitiyasyon sa. Mwen menm map di ke konkid, konbit pou kore ideal desalinyen ki pran nesans 20 septanm 2010, se premye strikti ki mete ideal desalinyen an kesyon. E lè ke vini la 20 septanm 2010, se li menm ki komanse ap di non pou n pa fete fèt mò. Wi pou n fete fèt nesans paske Desalin an vi. Toutotan ke sitiyasyon peyi an, enfrastrikti an konsa, pa gen wout pou soti Okap pou vini Gran Rivyè, pa gen wout Gran Rivyè pou monte Kòmye, Vyekay, kòman nou konprann sa, nou menm jounalis, oditè, oditris, pèp ayisyen? kap gadem la kap pale avè nou kòman nou konprann sa kote chèf nanchon an pran nesans kòmye vye kay pi presizeman se la tout fanmiy mwen ye les alize se yon alize ki kazèk la se yon se alize ki toujou ap kòmande depi pli de 30 an seksyon an pa gen wout pa gen dlo pa gen elektrifikasyon pa gen yon bon lekòl ki genyen nan zòn nan, legliz ki asosye anndan cpt an, men leglizey, men jan yap fonksyone, son leta. Ou di legliz ki asosye nan cpt a, ki legliz menm dirèk? Bon, pli presizeman, tout moun konnen ke ren anndan se li menm, menm ki reprezante legliz anndan. anndan cpt a e dot e dot lòt bagay jounen jodya la la map di nou tout ayisyen dwe pou militè nan peyi a fanm gason vanyan dwe pou defann patri a Dessalines te deja prevwa Tout sa yo nan konstitisyon an. Koman pou nou jere peyi nou. Li te fè yon leta desantralize e li te fè yon leta kote ke li te mande pou chak komin yo, pou chak lokalite yo endepandan. Pou chak lidè nan lokalite yo pou ke yo wè ke yo menm se lidè. E Desalin te wè peyi a nan ideyal desalinyen kote ki te di men kòman pou sekirite a ye. Pase pa te gen Repiblik de Sendomeng, li te genyen lil antyè. Desalin te di men kòman n ap asire sekirite zòn kotyè yo, men kòman n ap asire sekirite. Zòn ki pa ki pa kotyè yo. Mòn yo nou sipoze fè yo bèl ak fò. E nou sipoze asire sekirite entegral peyi a. Desalin pa te wè sèlman ke peyi Dayiti. Men li te wè lemond. Li te wè ke tout moun ki vini sou tè sa, li di se Ayisyon ye. Se sèl.